Wi manmi ou ka pale, moun yo ap gade w la. Paske se sèlman opòtinite ou genyen pou w clean tèt ou. Pou w eksplike moun yo egzakteman sa k te rive, kisa ki te mete w nan pozisyon. Paske mwen menm m vle klè avè nou. E sa k rive a nan je kominote a li parèt mal. Men èske vrèman sa k rive a se sa, e sa, imaj nou wè a èske se li moun yo t ap eseye vann. Men kounye a se deklarasyon nou pral fè kounye a ki pral clean, ki pral. ede nou, ki pral netwaye nou nan vizaj sosyete a paske yon pastè se yon lidè. Mwen menm lè aksyon fin rive m te nan travay paske. Mike with two eyes. Mwen menm lè aksyon fin rive m te nan travay paske m te okipe avèk de twa zanmi m t ap ede yo paske m rele sa travay kanmenm paske depi w ap fè lajan se travay li ye. M tande yon ekip lòt pastè k ap di, o non pastè sa pa gen dwa fè sa. Paske m poko okouran de aktyalite a paske m poko monte sou entènèt pou m gade. E lè pdg a ni package misye vin rele m misye di ba gon dezòd ki fèt e fò nou bay moun yon spotlight, fò nou bay moun yon opòtinite pou lemond wè nou, pou lemond tande e pou yo eksplike sa k rive a. Donk manmi an ki se madan pastè a e pastè a pale klè e misye di tout sa l ta gen pou l di. Men, an nou tande madan pastè a, an n kite l degaje emosyon l, di sa w vle, pale a pèp la paske lemond antye ap gade w e y ap tande w la. E si w pa pale, sa ka parèt, sa ka vin pi, sa ka parèt pi mal, ou gen opòtinite pou w pale, e pale, paske sa ki fèt la ou jwe yon gwo wòl ladan l, ke w vle l ou pa. Donk, an nou fouti pale a pèp la, pou mèt kontinye. Ya pou videyo a pastè te fè a se premye fwa mwen wè li aji konsa mwen te vrèman etone lèm wèl te aji konsa pase li pa konn aji konsa deja so m pat gen okenn relasyon avèk moun nan moun nan te nan legliz la li pa nan legliz la ankò pastè te dim konsa poum rete lwen moun nan nou toujou rete lwen m just rankontre li nan plaza a mwen just wè li nan machin li chita nan machin li m pat chita nan machin avèl e ni m pat nan Gran konvèsasyon avè li, m just parèt, m al achte yon pizza, kounye a menm pandan m wè li chita m ap salye li, apre sa m wè pastè parèt, m just ale m al pran pizza, apre sa li just ap pale, mwen menm m pa menm pale ansanm avè li, li te pran kle machin mwen, m mande li, li ban mwen l, mwen vire m ale, li still kontinye ap fè videyo a, so pat gen yon bagay ki te. O kontrè plis ke sa. Si nou byen konprann sa w di a, pa t gen anyen ki te wong nan sitiyasyon. Pa t gen anyen ki te wong nan sa. Egzakteman. Men li menm, jalouzi moute li. Paske l te di w pa pale ak moun sa. Yeah, jalouzi moute li, li still ap pale, li fè videyo a, tout moun ki ap comment aba li, li ap di non, pinga li fè sa, pinga. But se pa t moun, li pa t tande okenn moun nan moman sa a, e m di Bondye mèsi tou, m pa t menm kote ansanm avè li, paske. paske m pa konn kijan li te ka kijan li te ka reyaji reyaji youn nan nou te ka pa pa egziste jounen jodi a youn nan nou te ka pa mouri m di Bondye mèsi pou sa so jounen jodi a èske ou santi vrèman konsyans ou klè ke e sa ka sa k fèt la ou kòm ou pale ou prezante ou poko prezante ekskiz ou paske nou pa tande l ni nou pa mande w pou prezante ekskiz ou si ou pa santi ekskiz ou nesesè donk jounen jodi a ou santi konsyans ou klè pa rapò a sa k rive a.

Men, pandan l ap pran tan pou konsè sou kle, èske w panse nan espas tan sa l pral pran ou menm pran tan pou konsè sou kle, èske w panse nan espas tan sa l pral pran ou menm a pastè ap gen yon vi ki nòmal?
So, nou gen 2 timoun n ap leve, 4 timoun n ap leve, so, nou gen legliz, e nou gen manm legliz yo, tout se la, se nou menm ki pou ede yo, se mwen menm avèk pastè, so, n ap travay sou fwaye nou, pase mwen pa t marye pou m divòse. Ok. So nou te marye nou gen 16 ans ansanm se pa 16 jou se pa 16 mwa se 16 ans nou gen ansanm so nou vle pou nou kontinye la vi ansanm pou nou kontinye lite pou nou kontinye ansanm donk medam e mesye e tankou nap gadel la e se su e sèten madan pastè tap palel potko fin pale an nou tandel an nou kitel degaje frustrasyonl aprè e pastè ki dezyèm pastè legliz lan va pale manmi ou ka pale. Mwen di sa w vle express fini di jan w santi w avan nou tounen sou madan pastè a pastè. M pa gen anyen mwen ta di non m ta vle pou tout bagay koul down ou ka konprann sa m vle di w pou anyen pa kontinye pou tout bagay rete epi pou moun yo kontinye fwaye yo pou yo okipe sa yo gen pou yo okipe paske depi Bondye ba w yon sèvi yon travay pou fè fò ou mete w koul down pou fè l ni epi tou m ap pale a pitit mwen tou pou pitit mwen koul down. Ok egzakteman egzakteman e ou te vle ajoute yon bagay manmi. Se pasteur rose. E pasteur rose e pastores rose. Pastores. E pastores rose ou te vle ajoute yon bagay paske se pasteur legliz lan definitivman. Wi pasteur. Wi e an nou tande pasteur rose kap e ba opinyonl pa rapò a sa kap rive a. Pou mwen menm nonm rele pasteur rose telis nan. Wi. Pasteur jackson se pitit mwen e mwen konsidere kòm. Nadlin ak Anel. E Rita ankò, se kouzin mwen. Mwen konsidere yo kòm yon famiy pou mwen paske m pa gen fanmiy nan zòn nan. Se yo menm ki famiy mwen. Pou le moman mwen pa t konnen bagay sa. Se yè swa yon moun montre m li. Depi yè swa tou m malad. E sak fè vwaw ale a. M pa bon m gen dyare. Se pa nòmal. Li tout bagay. Ou wè fanmi.
E. La jalouzi rann tout moun ka fè. Mwen menm li pa tap rive Rita. Pase fanmi bòp manman m se moun ki cool yo ye. Men fanmi bò paran m se moun ki hype. Yon sèl bagay ki fè m kontan, se pandan pastè a ap pale a, yo ap montre Rita pa pale, li vire do l wi. Jason gen tout pòtinite l pou l fè ki sa l vle. Lè w marye avèk yon fi, se achte w achte l jan l di a. E yo gen kat timoun y ap leve, yo gen yon pèp devan yo. Se nou k ap bay pèp la, e pa pèp la pou yo. Lè yo ap relem depi yèswa pat konnen ka rive depi maten.
Depi yèswa pat konnen ka rive depi maten sa banm yon sezismanm ke dyare tout moun nan di atake sou moun nan menm m di menm lè rita te gen yon bagay m pa kwè se bète rita menm ki te voye nan kominote a pou mete pwoblèm nan nou menm. Paske lè w gen timoun w ap leve fwaye avèk yon pèp, fò w fèt atansyon. M pa gen anyen m ap di, men yon sèl bagay m ap mande pèp la k ap gade nou, k ap koute nou an, bile yo ak tout egitan nou te a, yo efase li pou pastè Jackson avèk Rita kontinye a lavi pou mwen. E nan bi priyè m tou, m konnen tout bagay ki nan lestomak Rita Bondye ap efase yo

Pastè sa pale konsa nou pral fini ak Ariel non Avan tou fò nou konprann ki fristrasyon pastè a tap jere fò nou konprann kisa pastè a tap defann nan epòk lan paske m wè nan entènèt la bagay sa tout moun nè tout peyi ap pale de li. Men nan tout peyi kap pale de li a pa gon moun ki di yon bagay ki pozitif. Enben nou menm travay nou se pran moun yo, ekspoze yo bay gran piblik lan e pou moun ki la kap gade frè legliz yo nou gen e 5000 moun kap gade nou a pandan nap pale a la e aprè e sa prale plis toujou. Donk e dezyèm pastè legliz la avan nou tounen sou pastè Jackson ak madanm li. E nou ba w yon ti espas pou w di de twa mo, di sa w vle, epi ki jan sa afekte w. E dezyèm pastè legliz la. Bon ok,
mwen retounen yon dezyèm fwa ankò pou mwen kapab esprime santiman mwen dapre jan ke mwen te tande bagay la, paske se maten an epi mwen jwenn videyo a, paske se yon zanmi ki voye l ban mwen, epi lè m ap gade l, Epi m souke tèt mwen, sa frase m, sa ban m anpil difikilte. M sezi anpil, paske m wè se moun legliz mwen, e tou de moun yo se moun pa mwen. E donk, ou konnen se jalouzi. Donk, pou Rita, madanm pastè a, m toujou ap pale, felisite de li menm. Paske tout moun ap pale de li menm, se te yon bòn fam, donk ke pastè a gen nan men li. Donk, gen de bagay ke. Li menm li evite li pa. It's here!
Li menm li evite li pa li pa fè. Men ou konnen akoz lè m vin tande bagay la m di bon kòman sa se fè epi gen lòt moun k ap rele m agoch adwat mezanmi lè m tande sa. M di ann priye pou pastè a, pètèt ke se te yon jalouzi ki lakoz oubyen se te satan ki parèt ki lakoz fè sa fè, an nou priye pou li, ann priye pou fanmi an paske nou pa ta vle fanmi an pou yo divize paske lè fanmi an divize konsa madanm yon bò e mari yon bò, timoun yo menm yo lib e m kapab di anpil pwoblèm kapab rive timoun yo donk m te di bon fòk nou priye sou sa, nou pa bezwen kritike nou pa bezwen pale. M di gen de bagay ke nou ka wè sou Facebook ki pase sou verite epi genyen yo pa verite vre. M di ke an menm tan map rele pastè pou mwen kapab pale avèk pastè pou m di pastè li pa nesesè de sak fèt la. Epi m te rele pastè e pastè te pran telefòn nan an li te pale ansanm avèk mwen li te eksprime m te konprann jan li te pale an. Sa vle di gen anpil menm lè mwen menm mwen pa tap fè sa on lòt pa tap fèl men gen lòt ki tap fèl. Donk ke nou ta swete ke pou moun yo kapab kontinye fwaye yo, pou yo kapab wè avni timoun yo, e se konsa yo gen yon ministè nan men yo, e ministè an pou yo kapab dirije mistè an selon le Sentespri. E donk ke nou pa ta vle bagay sa a ta repete ankò, paske li fini e nou pa ta vle pou l ta fèt ankò, e se konsa pou moun aksyon sa a fèt lan, nou ta swete moun nan tou ki se Frè nou Bertin, nou ta swete w pou kapab pran limit ansanm avèk madanm pastè a, paske si li pa ta vle ke pou w ta an kontak avè l, pou w ta pale ansanm avèk li, nou ta di kòm ou se kretyen, donk ou ka pase, ou ka wè l, pandan w wè l ou ka salye li, epi an kouri, epi ou pa kanpe pou pale ansanm avè l, pèdi tan pou pale ansanm avè l, paske nou kapab di tout moun ap veye sou afè pa yo, Donk, pwovèb pwovèb Salomon di, tout moun bwè dlo nan kannari ou, tout moun manje nan bòl pa ou. Sa sa pèmèt ke li menm pastè a li menm nap li vin ap jere zafè l, men li vin pase pou negatif paske li vin pa bon. Donk nou ta swete avèk popilasyon an ki ap tande la a, si w te gentan genyen deja premye videyo a, nou ta swete ou pou kapab refase, refase l oubyen cancel l. Pandan ou cancel li, enben nou ta di li tap on on mye pou menm, li tap bon. E si w ta apèsi gon lòt moun ki genyen l, enben ou kapab pale avèk moun nan, ou kapab di son fo l ye li pa bon, egal kounye a pou l refase l. Lè sa l tap pli bon pou ou epi Bondye ap beni w. Ou menm ki se kretyen ki legliz, nou ta swete w pa konsidere bagay sa kòm yon idòl pou ou menm. Paske nou konnen gen anpil kretyen ki anndan legliz ki di yo kretyen.
Mom, this is Teddy. Hi Teddy.
Paske nou konnen gen anpil kretyen ki anndan legliz ki di yo kretyen, pou nenpòt ti bagay yo fè pale anpil e yo pwolonje bagay, yon ti bagay odinèman yo pwolonje l yo fè l vin long, donk nou pa ta vle pou sa ta fèt, si w se kretyen w ap mache avèk Bondye, donk sa Bondye di, li di w lè frè a fè yon bagay oubyen sè a fè yon bagay li pa dwe fè rele l ade. epi fon ti pale ansanm avèk li men l pa di w pou w avili l li di w rele l ade e sa k fè nou menm nou pa ta vle ke pou nou konsidere videyo sa kòm yon bon bagay pou nou oubyen se s on yon dlo pou nou s on manje ke n ap manje e donk nou pa ta vle pou nou ta fè l men nou ta vle ke pou w kapab elimine sa nan sou kè w elimine l fè tankou w pa wè fè tankou w avèg ou pa wè l si yon moun voye l ba ou l ebyen di l pinga l fè sa ankò ok se la mwen rete avè w ke Bondye beni w. Mèsi.
E
nou tap gade dezyèm dezyèm pastè legliz lan ki tap pale. E misye degaje santiman l. Li voye yon pakèt bèl mesaj e de rekonsilyasyon. Li voye yon pakèt bèl mesaj e lanmou. Misye byen pale, nou bat bravo pou misye. E e ki mesaj de ou ka voye pou moun sa yo e paske nou pral Nou nan mitan bagay yo nap fon ti pale tou piti ou menm ak pastè avan nou fini. E ki mesaj wap voye pou tout moun ki okouran de sak rive a? On mesaj lanmou, rekonsilyasyon, on ki mesaj wap voye?
So mesaj mwen ta vle voye m di tout moun kap koute sa ki fèt la se on erè li ye. Mwen menm avèk pastè nap jere sa pou sa pa janm fèt ankò. E moun yo pa bezwen konsidere premye videyo a. kòm yon bagay so pase mwen menm avèl nou gentan chita nou pale avan ke nou te vini la so nou regle sa tout bagay nap kontinye vi nou jan ke nou te kòmanse li pou jis ka sa fini men se pa nou pa vle pou okenn moun kap voye pawòl di pawòl anpil pase mwen menm ansanm avèk pastè nou soti lwen pou nou rive la. E pa gen anyen ki kapab kraze fwaye nou, renmen nou ansanm len nou gen len pou lòt, se jalouzi ki te fè tout sa ki fèt yo, so sèl sa nou ka mande pou nou yè fo jalouzi e zanmi avèk moun nan, se non plaza mwen te ye, sèl sa m ka mande tout moun kap gade videyo a, si nou ka priye pou nou pou fwaye a kapab kontinye pwolonje, priye pou nou pito oubyen nou fèmen bouch nou nan sa. Ok map poze yon denyè kesyon avanm chanje sou pastè, e ou vle yon mesaj pou tout moun ki okouran de sa, ou vle yon mesaj pou tout moun kap pale anpil ou byen, paske e moun ki pale pozitivman yo li trè yo trè piti pou pousantaj la trè minim, e ki mesaj wap voye, m paka rele misye ni vagabon, ni banben, m paka m paka bal. Ni vagabon, ni banben, fo non, paske m pa konn endividi an. E men, pastè deja di son moun ki etidye menm kote avè l. E ki mesaj w ap voye pou misye kòm yon nèg ki manke kraze fwaye nou, kòm yon nèg ki manke kraze legliz, kòm yon nèg ki manke devye tout yon kominote. Ki mesaj wap voye pou mesye sa ki rive fè pastè nèg mariw fè jalouzi deblozay kraze tout Facebook le monde antye ap pale de yon bagay ki mesaj wap voye pou mesye sa. Non um pastè te gitan di mwen pou poum pale avè misye poum dil konsa sil m te gitan pale avè li maten an mwen dil sil wè mwen nan wout Li pa menm bezwen kanpe pou salye mwen epi mwen menm si m wè l m pa menm bezwen nan salye l. Nou pa mache nan menm legliz.
Non, pou nou kapab evite yon seri de pawòl anpil kont yo. Se sa. Ok. E pastè, e èske ou pa panse sitiyasyon sa ka redui nan pousantaj konfyans ke fidèl legliz ou te fè w? Èske ou pa panse gen anpil moun kounye a ki pral doute de ou? Èske ou pa panse gen anpil moun ki pral kite legliz ke w ap dirije Eske ou pa panse gon pakèt moun tou ki pral gen mefyans de ou? Aah nou pa ta swete sa, n ap senpleman fè tout moun konnen ke nou vrèman strong spirityèlman Bondye avèk nou, paske rezon an se paske nou reyalize ke si se pa lanmò n ap diskite la a, si se pa nan prizon m ye la a, si se pa nan yon kot mwen ye, because people knows I'm a law enforcement officer. as on the side of the pastor so gen lòt fason nou te kapab aji men si Bondye te fè ke nan moman an san vyolans nou te aji vèbal nou te hendle sitiyasyon sa ke se ke piblik la kapab konprann ke nou gen yon respè pou yo nan yon sans men an tout fristrasyon m ke m te genyen se ke m te gentan la she said m te gentan pale a madanm m a 2 depi 6 mwa de sla m dechire. M pa gen pwoblèm pou m viv avè w. Men kanta nan de moun sa a, fò l rete lwen relasyon mwen nan. Non, nou pa vle fè pèsonalite. Menm lè e nou te wè premye videyo an deja, nou te, nou pa, nou pa chwazi site non. Li te lwen e relasyon nou. Li te dakò e mwen te dakò. E depi a se moman si, tout bagay, bagay. So, premye bagay nou vle, nou pral m pran kòm. Mwen pale pastè, pale, pale, di sa w vle. Premye bagay ke nou, sa nou ta. Premye, premye bagay ke nou vle, premye bagay ke nou vle mansyone, se ke youn, ke, stay outside with the phone please. Premye bagay ke nou vle um handle, m te genyen Pasteur Maxon, m vle site non li, m di mèsi anpil tout kominote Pasteur m yo ki te ka rele mwen, Yo priye avèk mwen e yo asire m ke pastè, nan mitan pwoblèm nan nou avè w. E ke m te prezante Apollo Jim devan yo. E m kapab di youn nan premye bagay ki lakòz sa rive la, se ak Track View an. Track View an, kòm mwen di w, se li menm ki ban m kontwòl tout bagay sa yo. E pastè a te di m yon bagay trè enpòtan. Li di sa je pa wè, kè pa tounen. Si m pa t ap veye madanm nan 24 seven, Petèt li pa t ap al fè anyen vrèman vre, li t ap annik fin salye misye, li vire do l la al lakay li, m t ap al fè etid mwen epi tout bagay kontinye. Men piske mwen menm sa m fè m pèdi plis tan mwen nan kontwole l pou m konnen tout sa l ap fè ebyen jou l fè yon erè tou li pa menm gen tan pou l ta kontwole erè a mwen menm m gen tan on the top of it because m kontwole so premye talè m ap fini kounye a. Premye bagay m deside fè mwen menm pou m kapab mete tèt mwen klè, paske bagay sa yo ban m tansyon, m fè sik, m fè tansyon, m fè kol, m fè tout maladi depi m nan afè jalouzi a ike, so kounye la m deside premye sa pou m fè se retire track ni sou telefòn madanm ni sou pa m, m pa bezwen konn sa k ap pase, m pa bezwen konn sa k ap pase, moun pa bezwen rele m di m ankò, so se li menm kòm granmoun la deside l, la deside li si l vle rete l rete, l pa vle rete, n ap chita an granmoun, cheri m pa kapab avè w nou mache. Nou ka nou fra nou kraze ok de sa. Mwen menm pou konsèy. Men konsèy nan de trap view wap veye map veyew sa fini sa se premye kons sa se premye sam bay tèt mwen kòm sèvis m bay an tèt mwen. Kòm misyon. Kòm misyon m bay tèt mwen. Em piblik la ka konnen sa tou. E m lèse yo konprann sa m soti lwen pou m rive kote m ye a. Yon moun ki pa rekonnen mwen li pa konnen m ou pap konnen. Men si w konnen m frè m m vrèman strong kan li vyen avèk desizyon. E desizyon familyal mwen, m kanpe dèyè sa. M kanpe dèyè desizyon familyal mwen. E moun pa bezwen fè dout de mwen. Dayè yon patwòn m te tire yon moun, wè m te met men sou madanm mwen, wè m te souflete madanm mwen. Ou konprann sa m vle bay? Men se senpleman m itilize de mo ki vrèman eksplesif, ki pa t sipoze resite. Definitivman. Kòm etan yon pastè, ajan lidè. So, poutèt sa, nou eskize nou e nou pwomèt moun yo that will never happen again. Bon bagay.
E. E konbyen tan w gen avèk mari w pastè e Jackson? 16 ans. 16 ans. Pastè Jackson e ou poko janm jwenn madanm ou nan yon sitiyasyon difisil pandan tout 16 ans sa? Nou pa kapab di konsa ke nou janm jwenn moun nan nan yon sitiyasyon difisil konsa. Parèt sa nou te panse sa fè nou te toujou ap chèche. Ou ka gen dout.
Wi, ou gen dout.
Ok. Men, jwenn ni avèk. Men, se dout yo ki vin. Se dout yo. Fòse ou fè yon seri de bagay. Ki vin fòse ou fè yon seri de bann bagay. Sa sa vle di dout? Ok. Dout lan, senpleman, gen fason moun nan wè moun nan ap aji avè ou, ou feel like, se pa t konsa l te konn ye deja. Ok. Moun nan, w ap chèche. Wi. W ap chèche konnen. Se nan chèche konnen an tou, ou vin tonbe sou de bagay tou ki ka fè w vin trè krezi. Ok. Ok, men si w pa t ap chèche konnen, ou t ap go along with your family, ou konprann, epi tout bagay t ap mache trè byen. Definitivman.
E, Mesdames et messieurs, e pou moun ki apèn branche, pou moun ki apèn ap gade nou, e tankou nou konnen l deja non pa m se Bama Aza, e Entertainer moman, on nèg ki toujou la nan kominote a k ap chèche, e on nèg ki toujou nan kominote a, e k ap, k ap e kreye, m pa ka di kreye, but on nèg k ap chèche oubyen k ap eseye pote limyè pou nou. E tankou nou konnen l deja, gen yon lòt moun ki pral, ki vle di kèlke mo. Se, siman se fidèl legliz lan. Siman se sè madan pastè oubyen sè madan ma. Se ki sa? Entandan legliz. E entandan legliz lan vle di kèlke mo. E, ou gen mikrofòn nan, ou ka di sa w vle. Mèsi.
Pou m fè swit avèk kesyon w te poze pastè a pou afè fidèl yo, si sa ka, ka fè fidèl pastè pèdi fidèl nan legliz li wi so mpa panse sa ka fè pyès fidèl kite legliz la paske se pa yon lòt fi yo kontre pou byen pastè avèk yon lòt fi se pa bagay lòt moun kap regle se bagay fanmi kap regle se bagay madan pastè avèk pastè kap regle mpa kwè sa pastè ka pèdi fidèl nan legliz li tout fidèl pastè kanpe dèyè li yon sèl bagay nou pa nou pa gen moun ki tap asepte Pou video a ta tonbe sou online konsa pou.
Ta tonbe sou online konsa pou fè yon seri de bagay. So li vin pase konsa si se pat sa li tap yon lòt. Gen pastè kap voye moute kap comment anba video a yo te ka fè plis ke sa. Kounya gen ladan yo yo te ka nan prizon. Yo te ka gen tchwe mesye a pou granmesi. And then yo te ka viktim, madanm nan te ka viktim. Yonn ladan yo te ka mouri. Nou di Bondye mèsi nou pat vle, nou pa ta vle pou video a fèt. Men nou di Bondye mèsi paske Pastè Jackson la and mesye a la and madanm ni la pyès moun pa gen anyen. Paske si e pat yonn, yon lòt bagay te ka rive. Nou mande tout pastè, fidèl legliz kap gade video sa, kap di sa yap di, Pastè li menm se frè nou n ye, madanm nan se frè se sè nou n ye, so si yon bagay konsa pase se rele moun nan, rele pastè, rele madanm nan, priye pou yo, pa voye moute, priye pou yo, jodi a se pou li demen se pou nou, paske nou mwen menm sou Facebook m wè tout sa kap rive, pastè li menm paka pèdi pyès moun tout fidèl pastè kanpe dèyè l, li pa tout fidèl pastè kanpe dèyè l, pastè paka pèdi fidèl pou sak pase a, paske se pa. Se pa pastè yo jwe nan spadè on nèg, epi madanm nan li menm se pa pou di son bagay ki sètifye, madanm se nan plaza l te ye, jalou moute pastè, pa gen moun ki pa jalou pou madanm yo, pa gen moun ki pa jalou pou mari yo, sa ka rive, madanm nan te ka wè pastè nan sitiyasyon konsa, and then madanm nan li menm te ka aji jan l vle, pa gen moun ki pral di w kòman pou w aji lè w nan sitiyasyon sa, se sa k vin nan devon nan se li menm w ap fè. On sèl bagay m ta mande pou tout moun kap gade video sa te pase a pou nou metel de kote e moun ki konn fanmi an rele yo priye pou yo mande yo mande Bondye pou Bondye rekonekte fanmi sa ansanm pa voye moute ankò mèsi.
Medam e mesye, tankou nou ka konstate l, e bon mwen menm pèsonèlman, e pastè ou mèt fon ti kanpe, madan pastè ou mèt fon ti kanpe, e nou te vini fon ti pale avèk madan pastè, e avèk pastè, paske sa k ap fèt la fò li, fò l te, fò nou te klarifye l ou konprann, fò nou te klarifye l pastè, e nou pral fini, voye yon dènye mesaj pou tout lòt pastè menm jan avè w yo. e paske se su e sèten yon bagay konsa li afekte yo sa pa gen manti ladanl e aprè madan pastè ap voye yon mesaj bay madan pastè yo bay lòt fidèl bay ti jèn legliz yo tout fidèl legliz kominote evanjelik la anfen so pastè voye yon mesaj bay tout pastè bay legliz an jeneral li ka yon mesaj kote ke wap di mèsi ak moun ki te la pou sipòtew li ka yon mesaj kote ke de rekonsilyasyon li ka yon mesaj de pè ou ka mande padon tou siw vle. Donk nou ban espas la pou zon dènye ane. At GCU, earning your degree online doesn't have to be without the college experience. Dènye pawòl avèk gran piblik la.
Premyèman nou vle remèsye zanmi nou yo ke nou pat konnen te zanmi nou. Nou gen de moun New Jersey, Miami, e Ayiti k ap rele nou every second. Jodi a m al travay m pat kapab rete nan travay tèlke moun ap rele e tout moun te prezante trè saj. Pa gon moun ki te moute an tèt pou yo rele m pou yo kapab blèm mwen. Yo te sèlman pou yo rele pou yo di Past, you could do it better. So, m respekte sa, m kontan. Si se pa t kòmèt nou yo, petèt Mirda pa t konprann kòman sa ye or on the future time kòman pou nou handle sitiyasyon sa yo. So, nou prezante eskiz nou devan kominote dè pastè atravè lemond, moun ki poko konvèti tou, moun ki poko anndan legliz. ensi ke moun kan dan legliz, prezante eskiz m a madanm mwen tou, devan nou tout, prezante eskiz m avèk frè Bèten, piske m dwe di sa ankò, ki se frè mwen, m pa gen okenn pwoblèm avèk li au fond de mon cœur, m ta swete ke tout bagay rekòmanse a nouvo trè byen, n ap fè tout sa ki posib nou pou nou kapab take those videos off de Facebook, pandan se tan ou menm tou k ap share, k ap poste a, sèl èd ou kapab ba nou tou, ou konprann, fè yon ti slow down nan sa w ap fè a, konprann pito paske sa te ka pi mal mwen redi non sa pou moun ki rekonèt mwen konnen sa te ka pi mal paske lòm nan kap pale a li gen 2 moun ladan li nou gen òm ki chè la plis nou gen òm espirityèl la e nan moman nou tap gade a e videyo nou tap gade a wap wè òm natirèl la te pran tout entansite a e ke li te pran kontwòl la so e sak fè ke nou arive di dè mo dè pwopo ki fwase moun e anpil moun santi yo fwase nou dezole. e nou swete ke sa pa rive ankò e nou swete inite e nou lonje men nou bay tout moun ki nan menm asosyasyon avèk nou kòm mwen di nou sa pa ebranle mwen ditou ditou ke mwen desann mwen li ebranle m dèske mwen fè nou wont ke mwen aji de la sòt nou eskize m devan fanmi mwen devan tout moun men pou mwen menm le fè ke m prezante eskiz mwen okontrè olye l desann mwen I feel proud of myself that I was able to stand today the power of God to do that. Congratulations man.
E a ma dwat nou gen madan pastè a ki se sè Rita si m pa twonpe m. E menm jan pastè a sot lanse yon mesaj e yon trè bèl mesaj li mande padon ak tout kominote a. Pastè a mande ekskiz pèsonèlman avèk fidèl legliz li. Pastè a mande ekskiz avèk tout moun ki konnen l e li di mèsi avèk tout lòt pastè nan kominote a ki t ap sipòte l. E nou gen madan pastè ki pral defini li sil vle li ka mande ekskiz ak fidèl yo li ka mande ekskiz avèk pastè le fè ke pastè te jwenn li nan yon plaza ap pale avèk yon moun ke pastè te dil pa pale men li di nou klèman ke e nan kesyon sa li inosan men li prè poul
Think this is a typical museum? Well you better. Di kèlke mo e ou gen ou gen ou vle ou ka pale madan pastè di sa w san jan w santi w sa w vle se ka petèt dènyè fwa ke moun yo ap gade w la e sou kesyon sa. Wi nou di eskiz nou avèk tout moun kap gade videyo a ki te gade lòt ansyen videyo a tou. E avèk fidèl legliz yo gen moun jou swa sa a yo pa dòmi, gen sak gen tèt fè mal, jouskensi yo gen tèt fè mal e nou di eskiz avè yo gen sak ta sipoze nan travay konnye a la men yo chita la ansanm avè nou yap sipòte nou yo pa ale men se konsa gen sa kap rejwi men nou konnen Bondye li menm lèl di wi li di wi nèt. Li pa janm kòmanse pou li pa fini pase li te la depi nan kòmansman ansanm avèk nou e jouska lafen lap ansanm avèk nou e nou di tout lòt moun tou ki te ap gade videyo a nou di yo konsa paske gen moun ki te di se te yo menm yo te kapab kraze telefòn nan nan men pastè yo te ka souflete l yo te ka batay avè l men Bondye te fè mwen menm m pat fè sa m te vire do mwen tale map mande avèk tout moun kap koute li, kap gade videyo sa, si ta gen yon moun ki ta rive nan pozisyon sa, pou w ta fè menm bagay tou pou vire do w ale paske ou pa konnen si w ta al kraze telefòn ou oubyen ou ta batay, ou ta batay kisa ki te ka rive e te ka gen moun ki lopital, ki nan prizon, ki mouri menm, so nap di tout sa avèk tout madan pastè yo tou, eskize pou tout mo sa yo nou tande ki pa te dwe repete. So nou sorry avèk tout sa e moun yo nou ap di tou si gen yon moun ki gon fraye ou ta wè mari w ta di w konsa ou pa sipoze ta nan pale ansanm avèk yon moun so pou w just evite ou just rete lwen sa se pa paske w pè moun nan se pa paske wap achte figi l men se pou w kapab evite yon seri de bagay si nou si mwen te evite yon seri de bagay sa pa tap rive la konsa menm jodi a so nou di eskiz avèk.

O Kanaran. Nou pase nan dezè a, nap kenbe men pou n wè si n ka rive O Kanaran. Ke Bondye beni nou! Mèsi, mèsi, mèsi. E, an nou, an nou, m ap remèt pastè a kòn nan paske sa pa djòb mwen, m fin fè djòb mwen an. Pastè, nan, nan espas e de a twa minit, e fon ti chante, fon ti priye, epi pou nou ka fini avèk dosye a. Donk, m ap di mèsi anpil avèk chak grenn moun ki te pran tan yo. pou asiste yo e 23 jiyè paske nou plase nan pozisyon sa pou n fè l 23 jiyè 2 3 jiyè nan lakou Miami e Nick Package òganize yon gwo gwo gwo gwo fèt kote n ap gen Tony Mix youn nan pi gwo pi gwo DJ nan peyi Dayiti oubyen atravè lemond nan kominote a n ap jwenn Tony Mix live avèk 5 sans e vin sipòte Nick Package. e yon gwo pwomotè, yon gran mesye k ap fè yon travay pozitif, 23 jiyè e a ne pa oubliye 23 jiyè Tony Mix pastè e ou gen twòn nan pou fè e priyè a pou tout moun ka asiste sa k ap fèt lan donk ankò yon fwa mèsi anpil se te Bama a sa mwen renmen nou anpil m ap toujou la pou m sèvi nou e.

E moun yo yo vle wè ou menm a madanm ou rekonsilye rekonsilyasyon te yon talan.